Yo solda menm yo al poko wè medam yo jodia menm. Ah monchè ou konnen medam yo ap brase monchè medam yo gen zam nan man yo menm. Bon medam yo pridan nèg pase nan moman an la nèg menm pa bon manti menm lè w wèm m renmen Nayou vre nèg si yo ta wèl nan lari a mwen m tou jete m. Monchè ou konnen depi lè m te soti lakay a ti djab la nèg met anpil pwen sou medam yo. Pwen an enpòtan se vre.

Bon mouchwa wi sa wè k nan tèt m nan e pa nan tèt anpou granmesi. Ba mache ak rizib mouchwa. Ah rizib? Rizib sa e. Se lè yap met plon nan moudon lè sa map konnen si w pa pran vre. E m pa di w ban m eseye ti bo m wè kòm ou di w pa pran. An nou mete sa nan pa pale ok. An nou tann medam yo vin pase m bòkò gon dola nan moudon m la e yo map tann la. Maten bòkò ka fon jwenn bòkò ka wè yon jwenn la menm. Anyen menm. Medam yo map tann la. Tann yo vini menm.

Ebyen medam, gon grenn bagay wi, m santi, m santi nou gon yon bagay kap pase nan nou, pase e nan lari a m se brasè, nou se brasè, genlè se brasè nou ye, si nou brasè menm jan avèm. Anmwey medam yo sou kontwòl wi. Non m santi yo gon kontwòl, pase m santi nou pral yon ba menn, pase m son brasè, m son moun kap chèche, lari a tout moun sou kou l ye, m pa konnen si nou menm jan avèm. Nou menm jan avèw. Nou menm jan avèw. Ebyen, si l kou sou kou. Medam, mèsi. M remèsye nou pou tan nou. Bon apre midi medam. Bon fèt apre midi. Pizza medam.
Ti manzè a fin nan fason lè lap soti lap plede makiye a menn fòl swiv sou li ka gen kèk lòt menn lap pase nan lòt baz yo. Yow nou pa nan rans menn, poud yo pou nou kraze menn, nap jete yo menn. Yow. Bon solda pa konn nan makiye pase krèm fè rizib menn. Mezanmi medam yo gon sèl bagay menn pase bay pase bay menn. Lajan nou bezwen lajan menn pou n achte timberland menn pou n achte wood an nou pou nou pete menn nou paka nan seri de bagay pa map pase krèm fè rizib menn. Yon alye m ki di m li gon machin lap vann la m te di fanm nan sa de lòt jou li pakab achte li gen obligasyon swa l tiye oubyen sa nenpòt sa l fè a fò l achte. Medam yay brase mesye an nou tann menn medam yay brase menn nap tann yo antre pou nou wè sa yo pote.

pou nou bal moso kob sou li degaje nou pou demen si Dye ve ak madi pou nou fè sa nou ka fè pou nou rantre ak kob yo Pa gen pwoblèm nap jere sa So wap pran grenn ou byen nap al brase sa bò katredal. Map vann sa talè wi chèf. Mwen gentan ale wi bòs. Nou gentan ale?
Ebyen nap bezwen nou pita wi. Ebyen pase pase
nan fèy yo wi.
Pwoteje nou byen nan lari a wi. Atè a pa bon.
Medam yo ka travay. Medam yo ap travay monchè.
Bon m di w monchè, m pap ba w moun ki pa ka travay yo konn. Yon bon bagay wi. Ah monchè, bon sa nap panse la, eske ap ka ban nou kòb machin nan wout? Yo di yap jere sa. E la pou nou konnen si nou ka kenbe medam yo nan baz. Depi yo, depi yo jere nou kòb sa, nap kenbe yo nan baz monchè. E veye tou, m konnen ou bay, m ka gaye sèvèl ou tou. Pa janm koute moun kap di w sa.